Si ou selebre fèt manman, fête des mères, Mother's Day, jodi an, ban manna an se Bondye ou li ye. Poukisa mwen di sa? Lè ou gade fête des mères ke blan yo rele holiday, jou sa yo, se holiday ke yo ye. Nou rele yo an Ayiti jou ferye. Men mo holiday sa a ki bò l soti? Mo holiday sa a li konpoze de 2 mo ki se holy avèk day. holy ki vle di sen oubyen sakre ok avèk day ki se jou alò jou sen oubyen jou sakre men ki kote nap jwenn konsèp sa de jou sakre de jou sen anvan ke mwen di nou ki kote nap jwenn li ann ale nan labib ban mwen montre nou yon bagay. nan Sirasid chapit 33. Men sa ki ekri, vèsè 7, Pourquoi un jour l'emporte-t-il sur un autre jour, puisque la lumière de tous les jours de l'année vient du soleil? Alò, poukisa on jou pi enpòtan pase on lòt jou? Jounen jodi an Ozetazini, dezyèm dimanch mwad me a, li pi enpòtan pase rès jou nan mwad me. Ok. Tandiske, solèy lan leve chak jou. Pa vre? Vèsè 8, Se la sajès di Senyè ki a etabli antre ou dè distenksyon. Alò, Labib fè nou konnen se apati de sajès Senyè an ki fè gon distenksyon antre lè jou sakre avèk rès jou yo. An nou kontinye li, vèsè 9, Pami lè jou, il y en a ki la elve e sanktifye. e il y en a ki la mi o nom dè jou òdinè, alò genyen jou ki òdinè epi genyen de seri de jou ke Senyè an sanktifye, alò kibò konsèp holy day sa a soti? Kibò blan mannan an jwenn konsèp sa a? Kote li jwenn li se nan Levitik chapit 23. Nan Levitik chapit 23 se la ke w ap wè kote Senyè a te bay pwofèt Moyiz lwa pou li bay pèp Izrayèl lan avèk de seri de jou ke nou sipoze obsève. Nan jou sa yo nou genyen jou saba, nou genyen jou fèt delivrans, nou genyen jou padon an, nou genyen jou Pennkot la, nou gen jou fèt pen san ledven. Tout sa yo se jou sa blan mannan rele holiday lan men vrè mo an se holy day. Se jou sen oubyen jou apa, se sa mo sen an vle di. Alò se la a ke li jwenn konsèp lan. Men pwoblèm nan se ke nou menm, ki jou ke nou obsève? Eske nou obsève jou. Holy Day yo ke Senyè a ban nou pou nou obsève? Non, nou pa obsève jou sa yo. Ki jou ke nou obsève? Nou obsève jou ke blan yo ban nou pou nou obsève. Poukisa? Paske blan yo se yo menm ki Bondye nou. Ban mwen montre w yon bagay byen rapid nan Deklarasyon Endepandans Ayiti ke Jean-Jacques Dessalines te di.

An nou ale byen rapid nan yon lòt ekriti biblik. Mwen vle montre nou sa. Nou prale nan 2 Esdra, ok, 2, pa 2 Esdra, eskize m, 2 Tesalonyen chapit 2. M ap li l nan vèsyon Wa Jak lan. Poukisa? Paske sa ki ekri an kreyòl lan pa byen tradui. Sa m pral li la a, se pa sa ki ekri nan lang kreyòl lan. Nan vèsè 3 a, li di, Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, Pa kite okenn moun desi ou, oke, nan okenn fason, paske jou sa a p ap rive. Oke, de ki jou l ap pale? L ap pale de jou jijman an. L ap pale de jou ke Yahawashai, ke nou rele inyorabman Jezi Kris, ap tounen pou li kapab jije nasyon yo k ap peze souse nou. Annou kontinye li. Except there come a falling away first, amwenske gen yon tonbe ki fèt. L ap pale de yon gouvènman ki pi ki pou tonbe. Annou kontinye li. And that man of sin be revealed, the son of perdition, e ke nonm peche an devwale. Kiyès ki nonm peche an? Blan an. Ke mwen ap di nou, si w selebre fèt manman.

ki reprezante Bondye. An nou kontinye li, or that is worship, oubyen ki lwe, so that he, as God, sitteth in the temple of God. Ok, poukisa? Pou ke li menm, kòm Bondye, chita nan tanp Bondye. Showing himself that he is God, pou l montre ke li menm li se Bondye. Alò, blan yo. Olye pou yo ta fè nou konnen kisa on Holiday ye tout bon vre, kisa yo fè, yo jis kreye Holiday pa yo. E yo mete yo kont Holiday Bondye yo, e yo ban nou vèsyon pa yo. Yo fè l vin tounen yon bagay ki kowonpi. Oke? E se sa k fè mwen di ke si w selebre fèt manman, se blan yo ki papa w, se blan yo ki Bondye w. Paske konsèp sa a, konsèp Halliday lan, li soti nan Bondye. Konsèp Halliday lan, li soti nan Levitik chapit 23. Men pwoblèm nan nou menm Ayisyen, nou pa obsève jou sa yo ki twouve yo nan Levitik chapit 23. Ki jou ke nou selebre? Ki jou ke nou obsève? Jou ke nonm peche an, ke Labib pale de li nan 2 Tesolonyen chapit 2, Jou ke yo entwodui nou ansanm avèk yo, se jou sa yo ke nou obsève, ki vin rann moun sa yo Bondye nou. Kounye a, olye pou nou ta ap tande sa Senyè an di, sa Senyè an kòmande nou pou nou fè, kisa nou ap fè? Nou ap tande sa blan yo di pou nou fè. M konnen anpil nan nou pral di, A, ofisye Yatazar!